Jodi mèkredi 13 mars 2024 la, nou di bonswa ak tout moun k ap koute nou e sou chanèl YouTube Boskefoprods. Chanèl la pote yon nouvèl edisyon pou sèvi w jodi an avèk Mèt Mavie Jackson. Youn nan pi gwo responsabilite n genyen se al chache konnen tout sa k ap pase andan tank deyò peyi a pou nou vin enfòme w epi apre pou nou ka analize ansanm chak pwen k ap fè aktyalite yo. E se sa ki fè tou se yon obligasyon pou ou apre ou fin abòne pou kite kòmantè ou yon fason pou ankouraje n. Pa bliye pataje epi kite yon like pou nou sa ap fè n plezi. Pwen k ap domine aktyalite a chè entènot 2 polisye son desede semèn sa Yon nouvèl ki atriste pnh la, selon les informations communiquées par le Syndicat National des Policiers Haïtiens, Synapoha, polisye sa yo se Antoine Edwidge ki soti nan 31 nyèm pwomosyon. Li rive mouri lendi 11 mas 2024 la swit ak yon maladi non revele. Epitou yon lòt bò,

Plis ke 4 milyon de pèsòn an patisipe o chwa de Nicolas Madolo ki nan tèt peyi Venezuela depi 2013 malgre plis ke 60 peyi pa ta rekonèt reeleksyon li lejitimman an 2018. Gen Revèy Nasyonal pour la Souverènte Nasyonal ki soti yon kominike yè mardi 12 mars 2024 la. Nan kominike sa, Revèy salye kouraj pèp ayisyen an ki pouse do PM Ariel Henry, ki te okipe tèt peyi an ilegalman. Revèy kontinye pou salye pitit Desalin ak diferan sinyatè Inisyativ 5 Mas ki se yon antant nasyonal. Revèy voye jete byen lwen demach caricom ak lidè do kale ki aksepte pou 7 moun vin dirije peyi a, yon demach ki mache sou ekspresyon volonte pèp ayisyen an. Konveye Nasyonal pou la Souverènte Nasyonal deklare nan kominike sa li rete konnya pou yo entansifye pou chanjman peyi a mobilizasyon popilè ak tout fòs pou konkretize volonte pèp ayisyen an ki pral enstale konsèy prezidansyèl ki gen 3 moun sa yo se ansyen senatè Guy Philippe, jij Durin Duret Junior e doktè Françoise Sainvil Villiers nan palè nasyonal. Gouvènè nasyonal ap toujou rete bò kote volonte pèp ayisyen an. Moun nan ki siyen kominike sa se Mesye Jeantel Joseph, Kowòdonatè Jeneral, Mesye Saint Armand Delissaint, Kowòdonatè Jeneral Adjwen, Mesye Fito Lafleur, Kowòdonatè Jeneral Adjwen,

A 48 è, si toutefwa estrikti ki elijib yo pa soumèt non moun yo dezinye pou fè pati Konsèy la, swa se mèkredi, un plan B sera appliqué par les partenaires internationaux. Majorite non estrikti ki te dwe voye non moun yo chwazi pou fòme Konsèy Prezidansyèl la riske pa fè sa nan delè 24 è a 48 è a,

Pwendprès jodi mèkredi 13 mas la, akò Montana a, li menm li chwazi bò kote pa li Fritz Jean. Le secteur privé et la CCIH poko bay desizyon yo. Nou pral fè yon analiz avèk ou chè entènot avan nou kòmanse. An nou gade ansanm kèk kesyon tankou, Eske pwopozisyon caricom nan ap pase? Sil ta pase eske lap ka bay rezilta nan sikonstans kote Moïse Jean Charles, Guy Philippe, Revèy Nasyonal ak bandi ame deja konteste dofis pwopozisyon caricom nan? An nou gade tou pwopozisyon caricom nan ki prevwa konpoze ak 7 manb, ki avantaj oubyen ki dezavantaj? Eske Ayisyen pat ka jwenn yon solisyon kriz sa? Eske tou prezans caricom pral pote plis byen ke mal oubyen plis mal ke byen? Konsta ke n fè la, majorite moun nan moman la pa twò dakò avèk pwopozisyon caricom nan. Donk, puiske caricom antan k arbitre, antan k ògàn ki la pou kapab regile kan ti li a kriz nan yon peyi patenè, caricom ka toujou entèveni, men entèvansyon. Caricom yo pa dwe ale au delà de la réalité haïtienne. Donk solisyon kriz sa jounen jodi a son solisyon ki dwe twouve à l'haïtienne. Nou kwè jiska 80 pou san ke pwopozisyon Caricom nan li menm li pap pase. Donk Caricom ka toujou adopte. Dapwè sa ke Depatman Deta fè konpwann, donk si pa gen anyen ki fèt, yo ka toujou pase pa plan B. Men nou menm nou kwè jiska 80 pousan ke plan sa, pwopozisyon 7 manm lan, li menm li pap pase. Dayè, nou te ka menm di tèt nou, eske pwopozisyon 7 manm sa, Se pa on mwayen menm caricom adopte pou kapab perdure pèp ayisyen an nan kriz ke lap konnen jounen jodi a. Pou ki rezon? Kòman ou ka konprann on kriz depi plizyè lane nan peyi dayiti e ke lè zaktè yo pa janm Trouve yon mwayen, yon sòti de kriz. Pou ki rezon? Se pase ke yo genyen tandans diferant, yo genyen ideyoloji diferant, yo genyen pati politik yo ke y ap sovgade filozofi yo ki diferant. Donk yo pa gen menm enterè. Se vre, ils sont tous des Haïtiens, men se etranje yo ye an tèm de. enterè. Ils sont tous étrangers. Pou ki rezon se 7 moun caricom chwazi? Lè n ap fè yon analiz ekonomik, donk 7 moun se tankou m te kapab di w 7 prezidan yon repiblik. 7 prezidan sa yo chaken Nimewo 1, ap gen dwa a yon salè rezonab. Chak prezidan sa yo pral genyen 2 ou 3 kat sekirite ansanm avèk yo. Admeton, si chak prezidan ta genyen 10 sekirite ansanm avèk li. Donk lè w miltipliye 10 pa 7 sa donn 70. Donk 70 moun sa yo ou bezwen peye yo. E prezidan sa yo apre l resevwa ti lajan an deyò salè yo. Prezidan sa yo. pral gen dwa a yon dezyèm kay pou yo kapab dòmi paske leta se konsa l fonksyone donk fò leta peye kote pou ke moun sa yo dòmi donk se gaspiyaj total a yo kòm konnen vreman nou pa ka antann nou li konnen sa klè a kòm konnen sa Donk li oblije pran kantite jwè sa yo pou mete sou teren an malgre teren an sature. Donk Karikom konnen efektivman sa l ap fè a. Li konnen l byen. Yon ti peyi an kriz. Konsa, poukisa 7 moun pral chwazi dirije peyi a, alò deja se defisitè? Poukisa 7 moun sa yo, yo pa t ka pran 2 ou 3 nan yo pou fè konsèy la, epi lòt rès moun yo ta okipe pòs ministeryèl? Donk, aprè 7 moun sa yo pral gen yon nouvo minis, e konsèy minis lan ki pral remanye nòmalman. Remonte nòmalman. La se gaspiyaj total. Pwopozisyon caricom nan li menm li pap pase. E la nou tou di ke pwopozisyon caricom nan. Li pral fè plis mal ke de byen. Nimewo 1, moun sa yo, yo pa abitye dirije ansanm. Yo chak gen enterè pa yo. Donk tout. peryòd ke yo pral gen pou yo okipe pòs la, donk se pral yon peryòd dilatwa. Pral gon pwoblèm de lidèchip, tout moun se chèf, men kote sa konn fèt pou ke 10 moun ap dirije yon sèl bagay? Non! Se vrèman enkonsevab. E si tout fwa pwopozisyon Caricom nan ta pase, m panse ke moun sila yo ki pral vin okipe tèt peyi an, yo pral gen anpil travay nan men yo. Pou ki rezon? Ou ka kontan, ou ka fache. Aprè Guy Philippe soti Ozetazini nan prizon, dayè mwen menm, Mwen gen rezèv sou dosye Guy Philippe la. Mwen gen rezèv. E rezèv mwen an li soti bò kote leta. Donk nou sonje aprè eleksyon mesye Guy t ap soti nan radyo a epi Lèzetazini vini yo pran l, yo al avèk li. Donk nou pa gen pwoblèm. Donk si yon moun fè yon enfraksyon de tout fason fò l peye pou li. Mwen menm pwoblèm ke m gen nan dosye sa donk aprè ke Yo fin nan arete misye misye pase yon tan nan prizon fòk ke etazini ta di leta ayisyen se vre e senatè a te komèt tèl bagay men dokiman yo paske an dwa tou fè avanse dwa tèt pwouve donk men dokiman ki akize senatè a de tèl ou de tèl bagay. Donk jiska mentenan, yo vini yo pran senatè a, yo ale ansanm avèk li, se pa paske m ap defann Guy, men mwen m ap fè yon analiz de jan sa prezante a. Ale ansanm avèk li, donk leta menm, menm si ameriken, leta ameriken pa t soumèt dokiman sa, men si nou se te moun serye, nou te gen bagay n ap regle, bagay peyi n t ap regle, donk fòk ke nou te ekri, Etazini pou mande l prezante nou nòmalman ak dakizasyon an ki di wi mesye Guy te fè tèl tèl bagay an tèl dat men avèk ki moun ke l te trafike donk sela nè jamè fè. Sa montre ke mwen gen rezèv paske piske pa gen dokiman ki vini ki di ke mesye senatè a te fè tèl bagay donk mwen pa di ke senatè a pa ta enplike ladan l mwen menm m gen rezèv sou sa. De tout fason, Senatè Guy Philippe apre etre sorti aux Etats-Unis, donk misye vini ansanm avèk yon mouvman, ki mouvman? Se mouvman pou ke genyen yon revolisyon. Donk ki di vrè, avèk tout feblès, donk se misye vrèman ki te vini ansanm avèk mouvman sa a. Apre mouvman pèp la nan lari a, Guy vin fè aske yo reprann konfyans. Paske yo sonje Guy 2004. Kisa Guy te fè? E gouvèneman sa ki la, se yon gouvèneman ke makak, se yon bwa fè ki kapab al kanpe ansanm avèk li. Donk Moïse Jean Charles, li menm, ki se yon stratèj, donk li tou antre nan lojik Guy a. Ebyen, sa pral bay yon mobilizasyon davantaj. Kwake. Vin gen yon sòt de pasivite. Bò kote Guy nou vin pa t twò wè Guy. Donk se nan telefòn motivasyon yo. Men le pli souvan moun k ap fè gwo travay la tou pafwa yo konn pa sou teren an. Donk Moyiz Janchal foule beton an jounen jodi an. Sa vin kondui a sa nou wè la. Lòt bagay ki pi enpòtan ankò pou n gade ansanm avèk ou. Mesye gang sila yo ki gen zam nan men. E nou sonje gon mesaj Ti Lapli te voye bay Guy Philippe. Li te mande Guy Philippe pou ke l kapab fè batay la yon lòt fason. Ki sa l te di? Li mande mesye a pou ke li kapab fè yon komisyon pou al chita ansanm avèk tout nèg ki gen zam nan men yo pou atake gouvèneman sa a. Peu de tan aprè, nou vin jwenn yon mouvman ki rele Viv Ansanm. Donk nou pa di senatè a antre nan lojik la, men kan menm ou wè ke gon kontinwite ki fèt nan deklarasyon chèf gang nan te fè a. Admeton ke Konsèy sa ta pase. Ou vin genyen Senatè Moïse Jean Charles anfas ou ki jiska prezan, menm si w pa moun misye, fò w konnen ke misye se yonn nan nèg ki gen kapasite pou kapab rasanble plis moun nan lide politik ke n gen la jounen jodi a. Guy Philippe gen yon sètèn konfyans ke popilasyon an fè l. Mesye Jeantel yo, yo genyen moun dèyè yo. Ti mesye ak zam yo, yo di non yo pa nan kesyon bagay pwopozisyon karikom nan. Donk, èske menm si. pwopozisyon caricom nan ta pase eske sa pa pral anpire bagay la dayè nou 2 a panse ke moyiz jan chal pral okipe beton an guy philippe pral fè plis motivasyon toujou nèg ak zam yo pral toujou ap terifye popilasyon an kraze enstitisyon yo donk la yon rezolisyon sur la kriz aktyèl dayiti ou pa entegre Moïse Jean Charles ki gen kapasite pa li, fò n rekonèt sa. Donk Guy Philippe ki gen kapasite pa li tou. Donk sa vle di ke nou dwe pran moun sa yo an konsiderasyon si nou vle rezoud kriz la vrèman. E jounen jodi a. Nou bezwen moun tou nan konsèy la tou ki gen kapasite pou dyaloge ansanm avèk bandi. Lè nou di dyaloge, on fason pou kapab di yo, mesye nou genyen tèl lè pou nou kapab depoze zam ki nan men nou an. Nou dwe depoze zam ki nan men nou an. Gen moun ke bandi yo ka eseye tande e yo ka fè depo de zam. Yo ka depoze zam nan. Yo ka depoze zam nan. Pou nou ouvri yon paratèz ansanm avèk ou, chè entènot, zam ki nan men ti mesye yo, yo pa sòti. Katouch ke yo genyen pa sa ki kote yo soti. Donk sa vle di si Etazini ta vle ede nou, etranje yo ta vle ede nou pou nou kapab rezoud pwoblèm sa, donk se pa kestyon konpozisyon 7 manm non konsèy, se pa sa k solisyon an. Nou ka konprann. Donk lè w fè yon pwodui wap bezwen vann li, se sa pou ekonomis lan, li pa bezwen konnen dega k genyen, men se maksimizasyon pwofi, nou ka toujou vle fè kòb, men fò nou gade popilasyon sa ki genyen dlo nan zye depi 8 dè tan. An konklizyon. Chwazi adopte pwopozisyon caricom nan pandan ke ti mesye ak zam yo kanpe kont yo e fè nou konprann e aksepte anpriz gang yo genyen sou lapolis jounen jodi a. Adopte. Pwopozisyon caricom nan, ti mesye avèk zam yo toujou nan lari a, yo di non yo pa nan bagay caricom nan, se yon solisyon a layisyèn. Guy Philippe nan lari a, Moïse Jean Charles an deyò de pwopozisyon sa, fò m di n klè ke mesye dam ki pral konstitiye konsèy prezidansyèl la, nou pral gen bagay nan men nou. Ou pa ka ap goumen pou w pa non sèlman gade advèsè a, mezire kapasite advèsè a. Donk lè w gen yon advèsè, ou pa ka minimize advèsè a. Sinon, nan nayivte, ou ka rive pèdi dyèl la. Avoir la proposition. de caricom an deyo mesye sa yo sa ap fè plus mal ke byen sa ap pral anpire bagay la eske ayisyen pat ka jwenn solisyon kriz la wi ayisyen te ka jwenn solisyon kriz la. Pou ki rezon? Yo toujou di lè menm koz pwodwiz lè menm zefè. Donk sa vle di sou wap gade pwoblèm nan, pou w tante rezoud pwoblèm nan fò w al nan orijin pwoblèm nan. E ti mesye gang yo ki plis pwoblèm nan. Aprè nèg lidè kap fè kòripsyon gaspiye lajan leta, se ti mesye gang yo ki pwoblèm nan. Men al gade. Kisa ti mesye sa yo yo vle? Kisa w ta dwe vin ansanm avèk li pou kapab pasifye ensekirite sa a? Donk sa vle di fòk gon moun ki gon kapasite pou pale. Le pli souvan, i gen sa, y a konpwomi. Y a konpwomi. Donk nan nivo bagay la egzajere la, avèk modèl polisye sa n gen la. Lè n di modèl polisye, sa vle di yo polisye ki lage de bwa nan lari a, san zam, san materyèl, yo livre o bandi. Si se konsa, pwoblèm sa li menm, li pa fasil pou rezoud. Bezwen yon moun ki kapab dyaloge, kapab eseye Pale ansanm avèk diferant zantite andedan sosyete a pou nou wè kòman nou kapab e mete peyi a sou ray. Nou panse ke Caricom entansyonèlman non sèlman vle anpire pwoblèm lan, Men tou caricom gen plan B paske li deja konnen plan sa pap fasil poul ta pase e menm si plan sa ta pase sa pral kreye bokou plis pwoblèm. 7 moun pou dirije yon enstitisyon sa se deja echèk total. Merci cher internaute paske ou tap koute nou e ou te pran tan ou pou te kapab tande nou swanyezman. Nou rive nan moman kote ke nou pral pran konje de ou menm e nou pral kite ou e nap mande ou avan ke ou ale pou kapab abòne, pataje, kite yon like pou nou, pa bliye fè kòmantè yon fason pou kapab ankouraje nou. Merci, a la pwochèn.